Sa fè nèg pran prizon tankou bèt ladan yo tou. M ap gad timoun nan k ap travèse lari, polisye ap gade l, tout moun ap gade l. Yow! Ti pitit la fè espre l pa met anyen sou li. M kanpe anba limyè, m ap tann li pase pou m al nan stidyo. M di, What the fuck? Li sanble yon timoun ki melanje. Li sanble yon espanyòl. Li sanble yon latino yo ki melanje avèk yon blak ki genlè pa yon latino. Ki fè yon timoun. Ou konn wè lè timoun. Yow! M di men sa, kounya la, eske yon manman gen kè ou kite yon tifi pou yon bagay met sou li lal lekòl? Ou konn lè bagay moun konn al fè spò yo, yo rele panntatchoula? Se pannta l pran lal lekòl, valiz li nan do l, li met yon chosèt nan pye l, gade l ap mache nan lari al fyè, telefòn li nan men l, tout moun ap gade l epi l pran cheve l. Ou konn wè lè timoun nan pran jèl, li pase jèl, li fè cheve l al yon bò, pil jèl, tout figi l epi l plimche l. Timoun nan bèl timoun, men l vin gate tèlman l fè kaka. Kounye a la mwen menm, m pral pran pitit pa m voye isi a la. On sèl jan w ka fè timoun nan vin isi. Pou mwen menm, si m si w moun gen timoun, men ki jan w fè pitit ou vin isi. Fè kenbe etid li serye. Dè ke timoun nan kenbe etid li rèd, lè l rive nan, bon, li pa twò lwen. segond bon on twazyèm segond yo si ti moun sa gentan gen ti moun sa gentan gen bon konprann ou ka voye ti moun sa vin la li ka vin an vakans la poul konn vi an ou voye ti moun nan vin an vakans lèl vin la al desann ka on matant ka on tonton ou voye la tout kòb li nan moudal. Pase moun isi pa negosye bagay bò isi. Ou mèt tande moun nan ap di w tout I love you, gen frijidè depi w ouvè l lap fache. Ou mèt tande moun nan ap di w tout I love you sou latè k gen sou latè, li renmen ti neve, ti nyès. Gen frijidè depi w ouvè l, li ka pa ba w dan di men pitit li ka ba w move dan anndan la. Bò isi, ou mèt tande manje pou piyaye moun pran malonèt pou manje. M pa wè l nan kay kote m ap viv la men gen moun ki di m yo pran l. Yeah! For real, for real! Humm! Pitit pa m, rèv pa m se fè yo fin lekòl Ayiti. Yo gen metye yo nan mouda yo, epi mwen menm la m travay pou m fè yo monte vin la. Lè yo vin la, yo vin ak tout may yo, yo pa pral chita nan fimen bòz ak ti Ameriken, yo pa pral pran zam met nan pòch yo pou y al goumen avèk lòt ti Ameriken, yo pa pral pran ti Ameriken an kòm pi bon zanmi yo pou y al mache fè tout kaka y ap fè a. Yo konnen yo vin la, papa yo depanse yon paket lajan nan mouda yo, m ap fout yo gwo presyon anba, lè yo vin la yo gen de bagay, al travay, Kontinye etid nou. Al nan inivèsite. Fè sa n gen pou n fè. Men sou moun panse m pral pran timoun mwen yo tou piti la. Si m jwenn opòtinite a pandan m ap pale avè nou la pou m pa ba nou manti, si yon moun la rele m Bob Caro, e m ap fè toule kat timoun yo rantre Etazini. Men Bondye nan syèl la ap tande m. Mèsi bokou. M ap reziye m ak lavi pase Sendomeng, pitit mwen ap pase mizè Sendomeng. Malgre m ap peye lekòl, m peye kay, m fè tout bagay, pitit mwen pa alèz. Gen timoun se Ayiti yo pa alèz. Si m jwenn map fèl. Men m pap al tiye tèt mwen pou m fòse yo vin la. Pase la pa kote ki la pa meyè kote pou moun mete leve timoun. Etazini pa meyè kote pou moun leve timoun. Ou mèt kwè m. Si moun nan di w wi manti kaka lap fè. Li konnen l gen 2 ti malpwòpte nan men l ki pa respekte l ki pa mache sou lòd li. Wap di w dakò tout moun ap di yo dakò yo dakò. Sitou pou paran ayisyen yo gate timoun nan menm lè yo leve isi. E ti a timoun isi ou paka pale avè yo non frèm hee m gen youn nan sa pa bon menm bon m gen youn nan li preske pran kòd devan tèt mwen timoun isi hee humm li pral vin la talè wap sezi. Timoun nan gen 11 an tout kòl tout kòl e pèsing tout kòl e pèsing tatou tatou li vin la pou 1 l chanje rad pou 2 l met rad sou li zanmi vin pran yale pitit pam. Pitit pam. Nou ta vle. So pou m kontinye sijè a. Lè nou vin isi antanke jèn ki vin isi ki vin chache lavi nou gen manman n gen papa anba n gen frè n gen sè. Pa foure kò nou al pran mògej. Non. Mògej pa dous. M ap gade m wè lè dam nan ap voye kòb mògej la ale se kòb si l ban mwen chak mwa Map pi gwo gran nèg ki gen ayiti. Tonnè kraze m. Sil banm kòb sa chak mwa li pa voyel map pi gwo gran nèg ki gen ayiti. Nou pap kwèm non. Map nèg ki gen pi bon kòb ayiti nan espas kotem rete a. Kòb mwen gen chak mwa. Ou konn sak bèl la? Janm sot pale de machin nan e konsa kay ye wi. Moun nan lèw mande moun nan kilè w achte kay sa? Oh m gen 30 ans wi depi m achte kay sa. Gen moun ki di w m gen 40 ans wi. Gen moun ki di oh m pral gen 17 ans depi m gen kay sa. Map parye milyon avèw yo poko prèt pou yo fin peyel. Ah kòman ou ye la fanm krèk la anpil respè wi cheri. America mwen ti jèn yo ap vann tè, yap vann moto, yap vann tout sa yo genyen, yo gen foli America. M sonje m te fè yon video sou sa yo lave moudam. M di pa vann sa nou genyen pou nou vin America, America pa paradi. M potko vin la non. M potko vin la non m di l. M potko janm vin la. M di pa vann tout sa n genyen pou nou vin la, la pa paradi. O wap fout pase mizè anba, wap mal manje anba, wap vin pale tenten. Jwenn ou pa jwenn pati. Humm Yo di m jwenn ou pa jwenn pati lè w jwenn pati wap wè jan wap kouri lè Biden vin tonbe m di m pa gen foli pati lè m fè video a m di m pa gen foli pati yo lave bounda m kokorat la ap pale moun ki pati mal tenten an chita nan yon peyi bal ap tire tout kou yo tire w wap konprann kou yo manje w anba wap konprann moun ki pati yo plis pase yo ou chita sou tik tok la wap fè kaka ou dwe panse kòmsi w fin rive. Yap jourem pou ryen mezanmi paskem dim pa gen foli pile peyi blan paskem konn pale a moun kap dim mizè ap pase la men lèm leve yon jou maten lèm leve yon jou maten fatlesaj dim se sou do kay li pase tèlman l kouri nèg manke touyel asap frèch mal gade se nan fatra yal detere asap frèch tou kraze tou boule map gade seksi a plizyè bal nan tèt Map gade H-Taliban, yon nèg ki tèlman saj, yon nèg ki saj, ki timid, ki pa gad moun nan je, a plizyè bal nan tèt. M di, eh! Nèg sa yo k mouri a, fò m lage pye m. Paske, anpil chwichwichwi m tande nan lari a, nèg yo mouri. Li konsène m. Ki jan l konsène m? Lè w chita anba a, ou tande yon jeneral rele w, li di w vin jwe yon pwogram pou li. Ou di non. Ou tou anfas jeneral sa. Zòn li an, piga w pase ladan l. Fanmi w pase ladan l, e li w k ap wè l. Kounye a, lè yo rele nou, ou panse nou pral di non? Non, depi yo rele nou, n al jwe. Lè kounye a nou sot jwe, n gen pwoblèm a ni lapolis, nou gen pwoblèm a lòt gang ki anfas gang sa. Sa vle di, lavi w anje nan tout sans. e ou paka di non. Lè m gade m wè nèg ap tonbe, nèg ap pran bal, m tande de seri rimè nan lari a, nèg ap menase w, moun ap rele w nan telefòn, apèl enkoni, y ap ba w presyon, polisye di w depi m kwaze w m ap touye w, poukisa w te jwe tèl kote, poukisa w t al jwe nan tèl zòn. M di non la e foli soumoun mwen genyen. M di non, la e foli sou moun. Si tout moun ap vwayaje, m di m pap pati, foli sou moun mwen genyen. M rele papa m ki se èt siprèm nan, m priye, pase m toujou kwè nan lapriyè, men depi lè m vin la m pa ka priye, pase son peyi dyabolik, son peyi, son peyi depi w vin ladan l la w pa ka priye. M ap parye avè w sou 100 moun ki te konn priye, pa menm gen 10 ki kontinye priye. E si yo kontinye priye, priyè pa fè yon minit. Bò isi yo pa ka priye. Son peyi se dyab ki anglobel. Si w kòmanse priye, lè w fèmen zye w pou 1 wè. M peye machin nan deja? Non m te peyel e wi senyè jezi mèsi bokou senyè dye m nan map diw mèsi pou tout sa ou fè epi li do frape sou ti fol ak anba ak te diw lendi pou fon bagay mwen kay ou o shit m poko voyel pou misye non men wi papa ann kontinye pale e wi jezi e wi m remèt lavim nan men w lavi fanmim yo nan men w epi telefòn nan sone voup voup voup voup kay ou ou sonje entèl ou sonje ti tonton yo tirel yèswa priyè fini. Isi moun pa ka lapriyè pou lontan. Lè m Ayiti, m mèt fin fè tout krèy ki gen sou latè m met de jenou m atè. Pa gen nèg k konn priye pi byen ke mwen non. Lè m ap priye, menm Jezi gran frè m pran plezi nan mwen, y ap gade m k ap priye wi, paske m son bèt nan lapriyè. Jodi a la tonnè kraze m, m pa konn depi kilè Jezi wè m ni Bondye. Lapriyè m se, Papa, mèsi pou jounen an, ke volonte w kontinye fèt. Mèsi anpil man. Amèn. Paske m pa kapab. Spirityèlman palan peyi sa ou pa ka spirityèl ou mèt kwè m zanmi m li dyabolik. Mezanmi yo dim hat mi hat mi sa sa vle di lè yo di hat mi an yo dim klike nan ti klike nan ti. Kè ki anlè a. Gen yon moun ki di m di moun yo hat mi klike nan ti kèk anlè a. Yo di m di moun yo tapote tou. M preske 2 zèd tan pa, m poko menm 100 ka jèm m poko ka gen pandan m ap pale yon pakèt gwo verite avè nou la. Nou tout ap di e pa manti non. E pa manti non. Men nou pa tapote. M pa mande nou kado. Nou voye kado mèsi. M pa di nou voye kado. M pa egzije nou. M ap pale e m ap ba nou anpil bon konsèy. Mèsi Alexo. M pa mande nou, nou voye mèsi, men tapote, ou menm ki pa gen kado, tapote ou menm ki gen gwo kado, voye 7 lyon sou mwen avèk timoun dèyè yo k ap kriye. Bò isi, prensip pou nou kenbe lè nou vin la antanke imigran, moun ki antre nou an pa enmi avè l, nou engra, anpil nan nou nou engra. Moun nan fè Biden nan pou nou nou vin la nou gentan enmi avèl menm semèn nan. Nou gentan nan konpetisyon a moun k antre nou nan Biden nan. Oh li menm k antre misye a wi. Ou pa wè machin ma boule gad yon vye machin la boule pou wè. Ou pa nan lavi moun nan ou pa konn konbyen moun lap jere. Anpil nan nou vin nan cho a moun k antre nou an la se paske dyòl nou mennen nou. Moun nan fè Biden nan pou nou, lè nou vin la n souzestime l, oh li menm kantre m nan Biden gadon vye kay li gen, m ap moutre l ki kay m pral achte, bay tèt mwen 2 zan la m pral moutre w, m ap achte yon kay la menm kay pa l la pap ka parèt. Pa nan konpetisyon ak moun ki ede w, moun ki sipòte w nan lavi w pa al nan konpetisyon avè l, paske Bondye te mete l kòm yon limyè pou klere pye w, kounye a bat pou se yon limyè pou w al klere pye yon lòt. Mwen moun kantre m nan Biden, moun ki antre m nan Biden nan pa zanmi m, pa pa fanmi m non. E bon moun m konnen, e bon nèg ki te zanmi m non. Se wè l wè nèg yo mouri menn, se yon nèg ki nan lame. Epi misye ekri m plizyè fwa l di m ba l fil pou mwen, m di non pase m pa konn nèg la ni anpent ni anpenti. Ou pa ka ap di m ou bezwen fil pou mwen, kiyès ou ye? E nan moman m nan gwo bif a masisi yo, m di sa k di e pa masisi ki voye misye vin nan mouda m la pou yo fè m antre pou yo touye m, yo koupe m. Ou wè ki vye ide nan tèt m, m di m pa gen foli frè m. Men lèm gade mwen tout atis ap mouri Moun ap mouri, moun ap bagay Misye ap banm chalè, misye dim Bob Kay ou son atis mwen renmen Men kisa, men kisa, men kisa Misye esplikem tout vil Li dim baz mwen, konsèy mwen pou ou Pou talan ou genyen, pou moun ou ye a frèm Vin etazini pou wè si wap fè yon ti pwofi tande Tout oto mwen baw pap janm reyalize anyen M fil pou 4 kouzenm la m pral met yon lòt sou li Si w vle voye pyès ou ban mwen banm tou mete w ladann Ou panse lèm vin la m pral elmi a nèg sa Misye M poko janm wèl anfas m pa konn moun nan m poko wèl anfas men nou pale tankou se moun nou leve ansanm m konn paske son nèg ki nan lame li fèm pale a madanm li fèm salye pitit li tout bagay baz mwen jodia misye la jodia misye la jodia misye misye pa janm stab vrèman men tanzantan m bal frèm kòman ou ye la gran frè kòman tout bagay monchè zanmim nou la nap goumen kòman wap goumen anba yo kòman lèm potko gen papye nan peyi a m fèk vini misye dim baz premye bagay pou fè fè madanm ou voye tout papye w ale. Pase prezidan pral moute la pa dous li pap bere w. Misye ap banm konsèy. Tanzantan m rele l mande l konsèy. Nou gon mòd nou menm moun nan antre nou nan Biden moun nan se konpetitè nou l ye. Lè nou vini nou jwenn kay moun nan pa bèl. Sou wè kay li wi. Sou wè jan moun nan ap viv wi l gen foli. yon moun viv. Men kijan w pral fè montre yon moun k ap viv 20 an nan peyi a pou w montre l viv? E viv li pa konn kijan lavi viv? E jwenn li pa konn kijan pou l jwenn yon kay ki tou mèble, tou pwòp, tou nice? Ou panse se vil li ta fè nan yon basement? Ou panse se vil li ta fè ap peye yon mortgage li pa janm fin peye l? Ou gen plis lespri pase l? Oubyen ou soumoun pase l? Mwen menm lèm vin nan moun sak antrem nan tanzantan m bal on respè. Kòm li pa bezwen 20 dolam, 30 dolam, men sil te nan posiblite a, chak 100 dola m genyen m tap zèl li 50. Ou konn poukisa? Li te ka fèl pou on fanmil ki byen lwen. Li chwazi fèl pou mwen li pa menm konnenm menm. Nan lavi depi ou engra, tout bagay ap viv ou. Lanati mache a enèji. Yo fèm on byen, m panse mal de moun nan, E mal kap vin jwenn mwen. Lè moun nan fè w byen w panse byen pou li, byen ap kontinye vin jwenn ou. Wap wè jan wap pwospere san w pa menm rann kont. Nou vin bò isit nan konpetisyon a moun ki te la depi 20 tan. Nou nan konpetisyon a moun ki te la depi 50 tan. E sak fè anpil nan yo vin gen hèn la, yo koupe tps, yo monte nan live yap joure nou, paske nou pran yo kòm konpetitè. Nan tèt pa yo, yo panse si nou vin genyen, n ap depase yo, n ap imilye yo, n ap di yo tout bagay. E se vre! Apa genyen la k achte machin chak jounen yo vin fè live sou li? Apa genyen la k achte kay chak jou yo chita anndan kay la oubyen yo soti yo fè videyo l yo poste? Apa genyen la m achte yon Range Rover, m achte yon tèl Mercedes, m achte yon Honda, m achte. Moun ki antre w la w panse e gou Mercedes li pa konnen? Moun ki antre w la w panse se gou Infiniti li pa konnen? Li konn gou a wi, li konn valè l wi. Men nan fanmi l ou gen dwa wè se sèl li k Etazini. Nan fanmi l ou gen dwa wè se sèl li ki gen bon kè k ap voye 20 dola pou sak anba yo. Dè ke l koupe 20 dola sa a, anpil nan moun nan fanmi l yo kapab desede anba. Men w pa konn sa non ou menm ki fèk vin la. Ou vin la ou jwenn lavi fasil, nan epòk lantre a podyab, menm ou, menm ou, menm. Menm pou l al travay se te se te nan goumen nan epòk li. Paske pifò moun sa yo te nan batiman. A lepòk se te batiman. You look nice. You're welcome. Se te batiman a lepòk. So ou panse m pral fè stil, m pral fè l stil sou yon moun ki te la depi 20 an, 30 an, ki pa reyalize anyen, mwen m deske m vini. Ok, m vin nan Bondye fè pou mwen, m achte yon kay. Bondye fè pou mwen m achte yon bèl Mercedes Bondye fè pou mwen kanè m gen kòb sou li Ou konn sa m pral fè kounye a M pral tounen yon sous de motivasyon pou sa ki anba yo M pral esplike yo nan pakou m kijan mwen menm mwen reyisi M pral esplike yo kijan m fè reyalize gen kay la kijan m fè reyalize machin nan pou m ka motive ti jèn k ap vini yo pou yo pran menm liy avè m Lè sosyete m nan gen moun tankou w k ap fè sa Ou vin gen plis moun k ap pwospere, sosyete w la vin agrandi, plis moun vin konprann moun, plis moun vin ap fè kòb, epi lè sa, Ayiti lakay nou pral gen plis moun k ap resevwa transfè. Plis moun ap viv de 20 dola, de 30 dola, de 40 dola nou pou yo fè yon ti biznis, pou yo sòti tèt yo nan mizè a. Men lè w vini se nan konpetisyon yo avèk sa k te la depi 20 tan an. Ki sa w pral reyalize? W ap fè tout vou ou, w ap goumen pou w nan konpetisyon avè l? An! Jodi a la yo koupe ti piyès. Ou panse Ou panse gen moun se kontan yo kontan monte nan live vin jwe ayisyen? Se yon grenn ayisyen k ba yo degoutans ki fè yo anvi vomi k fè yo monte vin di betiz wi. Humm. Se yon grenn ayisyen antre la, nèg la di l pa gen madanm, li pa gen pitit, fanm nan konsantre l, li fè Biden nan, vini l vini l achte yon machin pou li, l achte rad pou li, li mete l nan travay, li marye avè l, li bal papye epi jodi a la nèg sa tounen yon bèt nwa nan lavi fanm nan wi lèl tounen yon bèt nwa nan lavi fanm sa ou panse fanm sa pral janm renmen moun ti blòdè kap sot eta ayiti ou panse moun sa ap janm gen filing pou moun ki vin nan Biden ou mèt te pi bon moun depi ou antre nan Biden lap rayiw paske moun Biden fèl mal men anpil dèfwa tou gen moun ki monte live ki vin joure moun Se paske nan tèt li, li an konpetisyon avèk pwòp li menm. Gen moun se egri yo egri k fè y ap joure moun Biden. Gen moun se egri l egri. Moun nan nan peyi a kredi l pa menm 300. Kredi l pa 300 non. Li nan peyi a depi 100 tan. On ti Biden vin al travay li peye tout ti bil li a lè. Lal travay, li ponche, li pran 2 djòb, li peye ti bil li a lè. Li vini l jwenn ou la avèk on ti machin wa boule tou kraze, wap okipe ti blòdè, wap okipe fanm, wap okipe lòt moun, li menm li konsantre l li gen on grenn moun pou l jete dlo a. L achte on ti machin ki pi fre ke pa w la. Li te nan yon basement, li ale li pran yon kote ki gen 2 bèl chanm, li chache yon lòt moun ki pi close avè l, li rete oubyen li rete nan kay li poukò li chache yon fanm met avè l. Dèske ou wè l ap mete yon bèl paf, li mete bèl pafen, li gen yon bè pi bèl machin pase w, li pi byen kanpe, li pran kontwòl tèt li pase w, ou egri dèske yo, kounye a la dèske yo koupe ti pyès, chaj ou leve nan mouda moun ti pyès w ap lage mouda moun ti pyès paske moun nan fè pwogrè, li rete anfas lakay ou a. Non, e w k pou met prensip lakay ou. Blogè pap koupe sa. Blogè ap koupe kote map pale kaka. Blogè pap janm koupe sa m fè k bon. Majorite blogè koupe kote map di gwo mo map joure lòt atis parèy mwen. Men wè lè map pale bon bagay sa yo blogè ou pap jwenn yon blogè anba live la. Watch out, watch your motherfucking volume baby. What's up? Oh yeah? You give him 100?

Madanm mwen e patnè m. M bif li chak jou, chak jou l bif mwen tou. E baz mwen. M pral fon ti rale avè nou byen rapid. Ou vin nan yon peyi ilegal. Bon m pa vin ilegal non mwen menm. M vin nan yon peyi nan Biden. Pase mwen menm e lakay mwen m rete. Yo voye yon imèl yo di m apwouve m ka antre nan peyi a. M antre. M vini m achte yon tikè byen chè. M pa vin anba raje. Se nan yon bèl avyon m monte. M pran spirit m monte vin nan. M pa vin ilegal. Lè w vin la, m gen prèske 50 mil fanm nan mouda m k ap di m ann marye, ann fè vi nou, ann fè vi n men, tout sou blòf. Bon e sa w ka vin la w pran fanm ou marye lavi w rine konsa? Lavi w pase. Bon e sa w ka vin la w pran yon nèg ou marye, lavi w pase. Konsa tou w ka pran yon grenn moun ou marye, moun sa oryante w li fè w reyisi nan lavi w. Ou wè mwen menm, sa e ti baz mwen. Men lè lè m rete m dedouble sou li, men e ti baz mwen, e boul grenn mwen. Ou konn poukisa? Ou vin nan yon peyi ou chaje fanmi, ou chaje matant tonton, ou chaje fanm ki te konn vin jwenn ou Ayiti k ap fè w fè kat senk ke tan yo gen bann lè yo sot Etazini. Depi wè yo sot Etazini konsa, y ap antre, yo te konn voye yon san dola pou ou, lè y ap vini mal yo genlè antre ak tout konprime yo. Ou fè de ke, twa ke, yo poko janm voye. Vin non bebe, vin fèm fini non cheri. Oh marim cheri vini, vin fè madanm ou fini non cheri, vin non. Tan yo gen may. Lè yap antre yo genlè antre avèk tout konprime yo pou yo fann nan gèt ou. Lè w antre nan peyi a la yo, yo tout di yo pa gen madanm. Yo tout di yo pa gen mari. Men depi w antre ou pral konn verite a. Valè fanm mte gen nan mouda m la, chak jou yo nan otèl diferan yap desann m pral jwenn yo map fè moun byen pase. Map fè moun voye dlo. Map fè moun pipi. Lè mwen te la tout moun fèmen te Pa gen youn non ki je Apèn de ki te rele m yo di m wi ki sa m deside, sa m vle fè. Men mwen menm m pa ta pral foure kò m nan relasyon sa pase m pa renmen yo. E pa fanm yo non m pa renmen. M pa renmen mòd de vi yo. Men lè w vin nan yon peyi ou yon moun chwazi di w m vle viv avè w. M vle avanse avw. Ba moun sa love. E pa tout moun ki chwazi kolabore avek yon moun pou fe wout. E pa tout moun ki chwazi fe wout ak moun. E pa tout moun ki chwazi pran moun foure andan kay li kote l gen pitit avel bo kote l kap viv. So, nan lavi, konn moun ki fe nou byen. Anpil de fwa nou pa renmen moun kap fe nou byen. Nou plis renmen moun kap fe nou mal. Paske. Anpil nèg antre la, ou konn sa y'al chache, y'al chache fanm gwo mouda. Ti sen, ti fefefefefe, gwo tete kanpe nan lestomak. Epi ou konn sa ki vin fèt kounya la? Lè yo sòti, 50, 50 a 60 nèg nan mouda yo ap kraze. Lè ou vin konnen kounya ou pa ka pale. Ou pale yon moman ou tande 911. Bon usa sel peyi yo fè w pè, yo fè w pè 3 chif. Yo fè w pè 9 la, 1 an, 1 an ankò. Bon depi yo di w 9, 1, 1, ou mèt kòmanse ranje mouda w. Pase sistèm nan konstwi yo pou sa. Sistèm nan di yo fè chawony nap pwoteje w. Fè kaka nap pwoteje w. E sak fè lè w vin la w jwenn pi fò selibatè. Sistèm nan grandi yo pou sa. Ou gen rezon prizon, pa gen rezon prizon. Kou nan nan tèt yo, yo vin pase yo ou tsu de gason. Yo plis ke gason. E sak fè mwen menm lèm min nan, mba al chache yon senti 20, mouda 40. Mba al chache moun kap chanje lis chak 10 segond. M pa al chache moun kap kap di m, kap ban m chalè, cheri m pa renmen sa, an n fè sa, an n fè sa, an n fè sa, kap fè m boule ti kòb mwen. M chache yon moun ki konn lavi, ki te nan lavi a, ki konn sa vle di maryaj, ki konn sa vle di relasyon, m fouye kò m anba l. N antann nou pou nou viv. Pandan n ap viv la tou l se boul grenn mwen. Avèm li fè tout tripotay sou moun nan travay li, avèm li fè tripotay sou moun entènèt. Lè map gade zen, defwa lèl vini di mou pa e tèl zen, tèl zen, mdi mè mpa konprann tèl zen non, e tèl zen mkonprann, mpa konprann tèl zen non, mpal nan zen sa, zen sa pa zen mwen. E avèl mfè tout tripotay mwen, mpoze avèl. Paske wè lavi, chak moun ki plante yon grenn mayi pou ou, lè paw la donnen, wè si wap plante 4 grenn pou li. Se pou m di nou nou engra la plipa nan moun Biden k antre la. Moun ki antre nou an map page kob avèw men gen moun nan menm non l li bliye. Map page avèw gen moun nan, moun ki rantre l nan Biden nan li bliye non l. Kouman t rale zam sou li la li paka chanje non l. E pa fanm sa non k antre m nan Biden. Men l rann mwen pi gwo sèvis nan vi m. Lè m antre nan peyi a, l chwazi kolabo avè m pou n fè yon vi. Li te ka pran m, li fè m al koupe l, al konyen m nan kèk otèl la epi l vire moun dal lale. Non, moun nan bezwen viv. Ou menm lè w vini tou montre moun nan w bezwen viv. Kolabo avè l. Li gen 5 dola, met 5 dola sou li, fè 10 dola, n achte yon bagay. Kòb mwen se kòb li, se kòb li. Li konn sa trè byen. Men m pa renmen lajan. Nan 5 bagay m pi renmen sou latè, lajan an dènye. M pa bay lajan premye pawòl nan, premye plas nan vi m. Pase wè lajan, e pi gwo demon ki egziste. Se yon bout papye, se yon alizyon li ye. Yon fwa w ap, yon fwa w ap tiye fò pou yon bout papye ki avèk yon nimewo sou li. Lè nou vin gen twazyèm, lè nou vin gen enèji, nou vin gen spiri, nou vin spi, nou vin spirityèl, nou vin konprann, nou vin gen disèneman Kris, n ap wè lèzòm yo manipile nou dezòtèyocheve. Poukisa? Moun nan pran yon papye l met yon nimewo sou li l ekri yon bagay epi l lage l sou tè li rele l lajan epi de la m kòmanse tiye w pou li w ap tiye m pou li lòt la ap tiye m pou li tout sa w wè nèg yo ap fè anba la pou lajan lanmò san jou babekyou izo tout nèg yo nèt men kounya lè w fin fè kòb la kisa w ka fè avè l mwen si pou m fè lajan fò m ka vwayaje al tout kote boule l paske m fè l men m pa ka fè yon lajan m fèmen kò m yon kote m pè pran lari. Sa e lave men si atè. So, anpil de fwa, lè nou genyen, nou pa pataje ak moun. Men moun ki nan vi nou pa konn si nou genyen. Mwen m depi nou pot ti kob kantre la m di yo m gen tel kob wi. Mwen konn fanm se bet ki renmen lajan, lè fini fanm okay se bet ki konn kob. E pa tout kob m kouri dil non. M tann lè l bezwen bagay m gen dwa dil map bal sa. Ase fanm, depi w di fanm nan yon gwo milyon dola la frè m. Tout fanm renmen bèl. Tout fanm renmen bèl. E fanm sa, tout jounen l ap achte. Cheri mwen mete sa wi cheri. Sa w panse si m met lès la? Cheri sa w panse si m met wòb sa? Cheri ba yi bèl. L ap achte tout sa. E tout fanm e pa li menm non. Fanm an jeneral. Gen kòb mwen di l mwen gen, gen kòb m pa di l si m gen. A ou di l ou gen la kaka voye frè m. Tanzantan l ap di w bebe, bebe. Fi sa pa yon fi renmen rizòt konsa. Pa gen fi renmen bèl otèl. E pa otèl non resort menm li pa nan otèl avw. Airbnb l dwe bay tanl sou moun. Kounye a mwen menm mal pran plezim la mwen menm map boule map boule pandan se tan lè nou lè nou vin gon pwoblèm poum paka kanpe pou li pandanm se gason kay la non monchè ou vin parèt gahkon lè w a fanm non sipoze ka sipòte l menm lè w paka sipòte l a san pou san ou dwe fanm nan pou dayè an jeneral gason dwe fanm paske fanm nan se fanm wòl fanm nan se ret nan kay la Veye timoun yo pou nou. Asire w de edikasyon timoun nan. Asire w ke manje byen. Asire w ke kay la klin. Lè yon zanmi vini l ka wè kay la pwòp. Epi al legliz. Pou mwen menm, wòl pa m, fanm pa ta dwe travay. Yon fanm ta dwe chita epi mwen menm m ap travay nòmal, m gen lajan nan mouda m ap okipe madanm mwen ak pitit mwen. Pase edikasyon nou e konsa yo leve nou Ayiti. Montre nou okipe madanm nou ak pitit nou. Men isi, yo fè fanm nan santi li odsi de gason. E sa k fè pifò nèg yo nan prizon fanm yo deyò. E sa k fè w wè pifò la tou, se omlès k ap fè de koutbra sou yo. Dèfwa tou, se fo zozo y achte met lakay yo. E sa k fè w wè pifò pou kò yo lakay yo, se ti blòdè y ap veye fè de koutbra sou yo, podyab. Yo soumoun, y al mache avèk sistèm nan. Y ap fè stil sou gason, nenpòt ti bagay yo rele lapolis pou nèg. Y ap minimize gason. Sosyete nou an malad. Nou bezwen moun ki se egzanp. M antre nan yon peyi, vini m vini premye bagay m pral fè, m ap met grenn nan mouda m, m achte yon ti machin depi l ka woule al depoze m kote m bezwen, m pa bezwen gwo machin. La pa peyi m. M sipoze ouvre yon kanè bank isi, ouvre yon kanè bank nan peyi m, menm lè peyi m pa bon, Li rete peyim. Ou pa konn kilè yon vye lwa ap pase nan tèt vye moun fou isi yo mete w nan avyon voye w desann. Kijan w pral viv? Epi gen moun isi tou depi lè yo vwayaje yo pa janm pran apèl moun Ayiti. Mwen menm m ap di w m pa gen, m ap pran l kanmenm. M ap pran l. Gen moun depi lè yo vwayaje yo pa reponn tèks moun sou Facebook. M ap pran l, m ap reponn. Poudayè mwen menm son nèg m tèlman dirèk madanm mwen konn di Kayo e pa tout bagay pou timoun non Kayo gen bagay fò pa timoun map diw bòdè pam m sot peye bil m te ret yon ti monnen la l te tèl kòb m sot voye ti kal sendomeng m voye ti kal ayiti m pa ret yon dola la frè mwen wè ti sam gen la m paka ba oul vre se poum fè gaz fòm wi la avèw son moun mwen ye m sipoze ka razè. Poudayè m atis, èske m jwe chak jou? Non. Yo pa renmen m, yo pa mete m nan pwogram. Kijan m pral fè fè lajan? Kounye a m vle foure kò m nan fè biznis, biznis mwen poko stab. So, ou panse kòmsi la, kounye a la, mesye, oryante tèt nou lè nou vin nan peyi a, pran fanm k ap ede nou fè pwogrè. Fanm yo pran gason k ap ede nou fè pwogrè. Pa pran gason ki pral vin di w cheri m bezwen m bezwen Jordan sa Jordan nan konbyen kòb Jordan nan vann Jordan nan prèske 400 dola e li m vle ok fòm nan achte l lòt mwa si Dyebo ba l on bil ankò cheri m bezwen djin sa l achte 2 pran fanm ki vle fè wout avè w pran gason k vle fè wout avè w pran moun ki vle w pwogrese nan ti moman w avè l la pase nou tout pa vin pou nou rete pou lavi nou tout pa vini pou nou mouri ansanm pase w ka wè nou jwe ansanm jodi a demen se nou pi gwo enmi ou ka wè nou ansanm jodi an la demen si Dye vle nou pa fèt pou nou pale. Men konsa tou Bondye konn konekte de moun li fè yo rete pou lavi jiskaske youn mouri kite lòt. So anpil de fwa nou pa bay moun ki ba nou valè valè, moun ki ede nou nou bliye vit. Ayisyen se bèt ki pi engra sou latè. Ou gen moun okay, moun Jeremi, ou wè papa m se moun okay. Moun okay, moun Jeremi, mwen menm jou mwen menm ta prezidan, m ta pran ni pas on gwo baryè. Depi w sot okay, w sot Jeremi, w ap peye 4 fwa kòb lòt moun peye pou antre nan peyi a. Nou met fache, m konnen, m konnen chaje nou nan peyi a, chaje nou, nou tankou chinwa. Nou plen mond lan. Jeremi okay, papa m sot okay, depi wè m pale konsa l fache, sa e nan mouda l. Yo engra. Ou met ap fè pou yo chak jou. Jou ou leve ou pa fè a, ou te gentan pi move moun, ou chich, ou padonan. Yo dyab, yo tout bèt. E yo ka Jeremi ki fin nan Pòtoprens la. Rive sou nenpòt, rive, ou pa vin di m anyen la, kite m pale. L ap vin di m pa pale de Okay. L ap vin di m pa pale, m ap pale. Enhen m konnen. Okay Jeremi ki fin nan Pòtoprens la. Pran tout nèg sa yo, mande yo kote yo soti w ap tande sa y ap di w. Ti nèg kapital la pa t janm gen foli bandi. Ti nèg kapital la te toujou gen foli met bèl djin, bèl mayo, bèl tenis, al nan pwogram, chache fanm, koupe fanm. Ti nèg kapital la te toujou panse a may li l ka viv. M pral met may sou misye la, m ap pran 20 dola nan men l, m manje yon pate, m bwè yon kola. Li poze. Ti nèg kapital la te toujou panse chet, m gen yon matant mwen lòtbò a la papa, vandredi l ap voye kòb pou pa m, m ap jwenn 20 dola ladan l. Si nèg kapital la te toujou panse gadon bèl dam mesye banm koza dam sa depim bon lan lap jerem yon 50 dola chak vandredi si nèg kapital la e konsa n te ye men jodi an la nèg la depil leve andeyò papal voye jel li wè afèl pa bon lòt nèg la gen moto l pa genyen lòt nèg la gen 3 bèf li pa genyen lòt nèg la gen 5 kabrit li pa genyen. l al kay Tonton Jam oubyen l al kay Mesye Jan oubyen l al kay Mesye Anòl, li met yon gwo baka sou li. Yo eseye manchèt sou li, li pa pran. Yo fout li bal, li pa pran. Tèt pou Pòtoprens. Lè l rive, l pa p al lòt kote, Pòtoprens dwat. Ou wè lè l rive Pòtoprens, li chache kat enbesil parèy li epi sa w tande a y ap grandi, y ap grandi. Men sa k ba nou Pòtoprens, kapital la. Men sa Men sak kapital la jodia. Dè moun ki fè 20 an 30 an ap travay kap fè bèl kay jodia yap dòmi anba tant yo kite kay la pou yo. Dè nèg ki potko janm wè kay an je yo. Gen moun ki fè vi yo ap travay yache yon ti machin pou fami an. Madanm pitit papa. Jodi a la yo boulel, yo boule kay la, yo fout yo deyò. Moun sa yo kote yo ye? Wap jwenn yo nan yon kan. Wap jwenn moun sa yo nan yon kan. Yap dòmi anba yon tant. Pandan moun sa fè tout vil lap travay pou pitit li ere, pou madanm li ere, men ben jodi a la moun sa nan yon kan. Kijan w konnen sa fèt? Se pa nèg kapital non k mete peyi a konsa. Nèg kapital patisipe ladann. Nèg kapital la li menm kòm son entèlijan li ye. Lè l tande entèl ap fè tèl bagay tèl bagay li fwe kò l anba li manje ti kòb la men kou l wè bwa mare l ap lage pye l pase nèg kapital la li menm li pa t janm wè lanmò nèg kapital la li menm li di w l ap mete l alèz pou l koupe moun mete l fre achte bèl pafen bèl tenis kanpe bay manti nèg kapital toujou pral pati depi lè m leve konsa yo ye m ap pati papa tout afè m gentan fin regle yo ye nan jou yo la bon m pral pati wi nèg kapital pa t janm te bandi pou w ap met kapital la nan nivo l ye la m di w jeremi okay se premye pyon. Cheri doudou koman yo samy. Jeremi okay pion swè potoprens krazel detwi jeremi okay. Mwen m ta prezidan pou 1 prezidan ayiti m di wè jeremi okay m pap touye nou nou se ayisyen mwen la nan men prensip nan lavi nou pou n pile nenpot kote. M tap mete viza pou yo pou yo antre Pòtoprens. Viza menm jan ak tout moun. Wap peye pou antre la. Antre antre la map fè anprent ou. Map teste ou pou mwen si ou pa baka. Pase anvan yo antre yo tout met gwo djab sou yo pou yo vin detwi kapital la nan nivo el te tye a la. Sak bel la la genyen lè w met rale zam sou yo pa ka li yon fraz yo pa ka li yon fraz men yo pot kapital la sou do yo jodi a la moun lespri doktè enjenyè nèg ki fin lekòl nèg kap travay dantis tout kalite moun nan mawon poukisa pou ekip nèg ki debake yo pran kapital an otaj epi pèp lan menm kanpe kòm yon pèp salòp yon pèp lach yo kanpe ap gade yap kouri kite ou konn sak bèl se kòmsi son sonami kap vini epi yap kouri monte yap kouri monte. Y ap kouri monte, y ap kouri monte, epi chak kote yo rive dlo ap avanse. Kounye a yo rive nan yon tèt mòn ki se Petyonvil, yo tout al foure kò yo Petyonvil lakay mwen. E si yon jou nèg yo konsantre yo pran Petyonvil, kibò nou pral viv? Nou lach antanke pèp. Lontan, yon nèg moute yon machin, li mèt te moute machin nan yon bout Kadafi ki gen 100 milyon bal. Senk moun nan machin nan ap dezame l. Jodia nèg la moute a yon 38 ki gen 6 bal, menm lè gen 30 moun nan machin nan lap fouye nou tout li pran kòb li pran telefòn li pran tout bagay la ale e konsa yo te kòmanse nan kapital la pou jiskaskwen vin tonbe kote n tonbe a la yo vin teste lespri nou yo teste mwayen de defans nou yo teste nivo bat bòy nou epi yo pran nou. M sonje avan 2004, pèp la te gen grenn nan mouda. Si pèp la di l pral nan moudon yon senatè, l prale. Si l di l pral nan moudon yon depite, l prale. Si pèp la di yo pral kraze yon kote, y al kraze l. Jodi a la baz, lè pèp la di w l ap pran lari, y al danse. Si pèp la di lap pran lari la, l pa tande rara m oubyen Silibo nan lari, l pap pran lari ankò. Paske fò l danse, fanm nan gentan chache yon èfòs fon blan, yon bèl boutba, yon bèl bout pantalon l pou al gouye, blòdè pou al gouye nan mounda l fè bounda yo swe. Blòdè a chache tenbèlen ni yon valiz nan do l ki gen pen, ki gen dlo. Epi chemizèt blan l sou li, l al danse. Men nou pa sòti pou yon koz. Nou sòti pou n al defoule ren nou. Kounye a enjoy defoule ren nou. Apa bandi yo ap fè nou enjoy defoule ren nou. Defoule ren nou. Si n te konn sòti pou yon objektif, jodi a la n te ka di ok, nou te konn sòti. Men jiska prezan la n pa ka fè yon mèd non. Lè yo te tou piti n pa t ka fè anyen kounye a yo vin anpil nan men nou. Kisa n ka fè? ki kanpe gade yo manje nou. E sak fèm di nou, lè nou kite Ayiti nou vin la, met grenn nan mouda nou pou nou reyisi. Pa al koute nèg kap di nou achte machin 400 mil, 700 mil dola. Jis poum fè foto mete sou pwofil pou nèg Ayiti wèm ap woulel, non. Nou mèt dim mawozo kòm atis. Nou wèm nan tout pwogram? Gen moun la mbal gen 3 zan la ki poko janm wèm aje non, mrete Nouyòk la la wi. Gen moun mwen rete nan Queens nan, kote wèm nan Queens nan la, gen moun ki poko janm wè mache non. Sak fèm vin nou jan mache kounya paske kounya la m teste tout ti restoran yo nèt. Pa gen moun ka plis wèm nan restoran. M teste tout restoran. Depi madanm mwen al travay m pa sou fè manje, mal nan restoran m achte yon bèl manje, yon bèl pwason bagay m konnen l renmen, mal dèyè bon mori, bon bagay. Kòmsi m toujou ap chache pi bon gou paske moun yo pa konn fè manje vrèman. Mwen tande restoran sa bon l bon l bon kouri voye kaka. Manje yo byen chè, youn pa bon. Yon moun ka pi vit wèm la yo men jwenn mwen tout kote m nan pwogram m gen zanmi ba m gen foli sa yo anndan kay mwen m rete sèl mwen pou dayè m renmen solitid m renmen solitid anpil e nan solitid m fè konesans a tèt mwen e nan solitid m konn valè m e nan solitid m konn kiyès pou m pale ak kiyès pou m pa pale. M pa renmen tout moun, m pa zanmi tout moun. Ou ka toujou gen nimewo m epi m pa baz ou. M dwòl anpil nan tanperaman. M pa ba nou manti. So lè nou antre nan peyi a chache fè kolabo a moun ki itil nou an. Moun ki chwazi ouvè pòt li ki ba w fè 6 mwa, li pa ba w fè setyèm mwa pa rayi l pou grenn mwa. Sonje 6 mwa l te ba w la. Ou antre nan peyi a moun ki antre w nan Biden nan li antre w nan Biden pa al jije l paske l pa resevwa w men li fè w antre kite peyi ba l la al gade si antre l fè w antre a pa gade lakay li pa resevwa w la pa pran l kòm enmi si l te enmi w li pa tap pran w li tap pran lòt moun moun ki ba w travay ki fè w jwenn travay, ki chache travay pou ou a, pa al bay tripotay sou li lè w rive nan travay la, pa al fè pòz ou pi bon. Lè yo di l fè yon bagay li pa fè l, pa al fè l pou w ka parèt pou pi bon. Paske nou malad antanke pèp, chak jou m di nou sa, nou fou. Mwen lè m monte m ap met nan lavi nou la, nou toujou di o djòl misye sal, misye pale jan l vle, m pa vle wè l, li pa atis. M pa bezwen atis pou nou. Anvan manman m mouri, manman m di m son gwo atis. Bon manman m se fyète manman m. Anvan l mouri, 13 an. M ta renmen chante pou li lè l ap fè manje. Depi l ap fè manje, m chante pou li. Lè l ap lave, m chante pou li. Banm ti dlo diri. Manman m te gate m. Ay m visye manman m banm ti gate sa. Epi tanzantan wè m bay Carmine chante pou li. E ti ragamofin. M ap gonfle gòj. Manman m di gade yon bèl pitit m genyen mesye. Gade yon pitit m. Pitit mwen an pral fè m fè lajan. Men domaj. Manman m mouri l pa goute yon dola mizik mwen. Papam ki tap di e vòlè k fè rap Papam ki tap dim oo rap pa fèt pou mwen Papam ki tap dim m pa menm fò lekòl m gen foli atis Papam ki tap jourem tout jounen se li menm kounya kap jwi kòb mwen Depi m afiche nan pwogram premye moun ki pou baw on kòl e li menm Yo sak gen la ee ee map bezwen tèl kòb wi tèl kòb tèl kòb. Manm ki premye di m atis. Sa vle di lè yon moun sou entènèt chwazi di m pa atis m ri w. Manman m gentan di m atis deja. Manman m di yo gade yon atis mwen gen k pral leve fanmi an. Gade yon bèl atis m genyen. Manman m a 39 an. Nan menm mwa manman m pral gen 40 an manman m mouri. Yeah, manm t yon bèl ti madanm ki kwè nan mwen anpil. E sa k fè anvan l mouri menm li kenbe. Gran frè m nan la a e menm li kenbe. Li gen 2 ti fi, 2 bèl timoun, li di m timoun mwen yo nan men w. E nan men manman m te pase. Depi lè sa m konnen m gen yon responsablite anvè mwen menm, anvè pitit mwen, anvè fanmi m, anvè moun k ap viv avè m. E sa k fè m gen 2 sè la, yon nèg ou anvi bat, al bat mwen. Ou anvi joure, vin joure m. Ou gen foli vyole, rive vin vyole tòg la. Pa rive sou yo pase nenpòt sa w fè map tire w o non de Jezi. M wè nèg yo pran plezi kounye a lage foto bouboun pitit moun nan lari m di Bondye mèsi m gen 2 sè k respekte tèt yo. Ti legliz yo fèmen kò yo lakay yo gad televizyon, li labib yo, bagay. M di Bondye mèsi. Bondye beni m. Pase jèn gason kounye a pran pran lavi fanm pou jwèt. Fanm nan kouche l pou yon ti videyo voye pou ou pou distre w pou jete yon dlo, ou pran l ou lage l sou entènèt li gentan souye chenn pay. Dèfwa nou pran l nou menase l, si w pa ban m tan kòb m ap voye l bay tèl medya. Yon moun ou fè fanmi m sa, pou lafendimond ou dòmi nan je etènèl. Ou prale dwat, e mwen l ye. Em pa bere gason. Papa m son vye makout ki bad boy anpil. Li leve m dwòl e sak fem dwòl defwa lem santi m telman bad e papa m mwen jije e li k fem konsa. E li bat tout timoun nòmal mwen m se kout pwen kout pye paske m pat bon. Sa fè lè mwen mouri m santi m ta pral fini menn. Lè mwen femen zyem m di lavi m fini. Papa m pral fini avem baz. M fini ak tèt mwen paske misye pa rayi m. M al lekòl m blese yon timoun. M al lekòl m joure yon pwofesè. M al lekòl m kase tèt yon lòt. M al lekòl m fout pwofesè kout valiz. M al lekò, m vin nan zòn nan, timoun mwen konn paran l pi malfektè tout moun pè la m bat li. Nèg m konnen k pi frekan nan zòn nan m rive m tire kou sou li. Y ap pot plent pou mwen. Paran m oblije kraze m. Kounye a se kout pwen kout pye, kout pwen kout pye. Dèfwa patnè se gwo kout bagay l ap fout mwen menm. M vin rive yon kote m grandi dwòl, m grandi bad. Epi misye fèm leve tankou gason menn. Esak fè jodia m rir moun sou entènèt kap pran plezi trip sou mwen. Lè yon moun pral anba live mwen ap dim kawòt m riw. Lè nou lage ti rimè papa m wèl papa m ri papa m papa m nou pa konn kiyès mwen ye. Papa m son vye makout ki levem byen e m leve a yon lespri makout. M ka tout bèt men m pap vòlè afè moun, m pap fè masisi epi m pap al pran moun met on kote pou m mande w kòb pou li. Paske m respekte lavi. Papa m di respekte lavi pou moun respekte lavi w. Lè w voye bon enèji bay lanati l voye bon enèji tounen ba ou. Lè w bay enèji a negatif li voye l negatif ba ou. Renmen moun ki renmen w. S on fason pou m di w moun nan antre w nan yon baydenn li pa dwe w. Moun nan antre w nan yon baydenn li pa dwe w pou l ba w kote pou w rete etènèl. Moun nan antre w nan yon baydenn. Li pa dwe w pou l ba w machin, pou l ba w kay. Ou se jèn gason, met grenn nan mouda w al leve bwat. Ou se jèn fanm, met grenn nan mouda w al netwaye mouda ti granmoun. Li pa dezonè ou lave bounda granmoun non, siye l ou met yon daypè sou li baz mwen, fini w fini kòb la pa santi kaka, men w pa santi kaka. Bay tèt nou respè pou moun ba nou respè. Ou wè mwen menm, m se yon nèg a diyite. M mèt mouri jodi a, yo di m mouri pòv pou dyòl mwen tèlman m frekan men m ap fyè. Lè pitit mwen vwe kote ap di papa misye te maledve, yon bon tòg wi m te renmen misye. Bay tèt nou respè pou moun ba nou respè. Moun nan nan peyi a avan w, li pa fè pwogrè, lè w ap fè pwogrè a pa minimize l. Rive sou li pale avè l, esplike l jan w fè kòb ou a. Ou gen dwa wè l nan peyi a l se yon egare l pa janm konn kijan pou l fè kòb. Gen moun ki pran plezi l, peye bil, dòmi, manje, tann lanmò l. Men li tap bon tou wi sou ivo di la madam koman ou ye m wè w nan peyi a lontan wi cheri bon m poze w kèk kesyon e pa kesyon w anvi poze l vre non gen kesyon w poze moun nan li tèlman sansib li pral esplike w kèk bagay pitit mwen di Bondye mèsi ou vini wè w gen machin tande di Bondye mèsi ou vini wè w gen kay tande bon m esplike w lè m antre la pitit men kijan men kijan jiskaprezan men kijan m ap viv w ap tou konn doulè l. Lè sa a w ap tou di l, Bèl madam, men ki jan sa ye mwen menm? M antre la, men ki jan, men ki jan, men ki jan? W ap esplike l. Ou gen dwa ba l yon pakou la, ti grenn pakou w ba li a la, li tou itilize l pou yon lòt, pou yon lòt, pou yon lòt. Kominote a grandi. Men nou mechan nou menm Ayisyen. Lè n rive nan yon travay nou wè yon moun yo renmen l, nou bay tripotay nou fè revoke l. Nou rive nou wè yon moun k ap fè travay li byen, nou fè revoke l. Nou malad antanke pèp, nou fou. Mwen menm e pa fòt mwen, m konnen m fou. E m poko janm jwenn yon doktè banm remèd pou maladi a. M fou. M konn tèt mwen pa dwat dèfwa. M konn leve m di tout moun betiz. M gen chòk tou, m pran ti chòk. Aprè lanmò manman m, m pran chòk. Yeah, m pran anpil chòk nan tèt apre manman m, nan mò manman m. Epi 12 janvye m pran plizyè kout blòk tou nan mouda tèt. Cheve m te byen longè, gwo chou nan tèt mwen, ou konn cheve m si wo anpil. Gwo chou, m toujou ap fè pòz jèn jan, m kale sou kote sa epi m pran plizyè kout blòk nan mouda tèt tou, m pa konn si e sèvo m ki chavire oubyen sèvo m tonbe san k pòp la sèvo m, m pa konnen. Gen de lè m rete m wè m fou nèt, m vle pran lari a. M dedouble sou nou sou rezo a E nou m genyen Sa k fè lè nou vin nan live mwen m di nou pa anmède m Tapote pito Ou gen dwa wè sèvo m melanje a san Ou gen dwa wè sèvo m te tonbe 12 janvye se san k pran plas la Ou pa janm konnen Pa anmède m dèfwa Kite m viv Lè w wè m live pa vin pale m de lòt atis M ap joure lòt atis la E pa anyen m gen avè l M pa gen anyen pèsonèl avèk atis yo Dèfwa se moun fou ak selem gen de lè tou tèt la dwat. Bon jodi a la e demi Dye kap pale avè nou wè m fè jounen map ba nou bèl konsèy m byen jere nou la lè nou jwenn bob kap antre nan manman nou pa pa kouri pa kouri pa kouri rete la tapote enjoy lè nou jwenn bon bagay nou rete lè nou jwenn move bagay rete tou wè madanm mwen. Li gentan li gentan abitye a ni moun fou a ni tèt dwat la. Ou wè Demi Dieu nèg ki pi saj la? E a Demi Dieu l di l renmen dòmi. Li renmen Demi Dieu, Demi Dieu fè l santi l byen. Tout jounen ban m Demi Dieu pito Kayou. M pa renmen lè Kayou la. Pase lè Kayou la, Kayou sou eksploze kay la avè l. Renmen moun ki renmen moun ou ye a. Renmen moun oubyen rete ak moun ki renmen ou ni lè tèt ou dwat ni lè tèt ou cho. ni lè w fou. Pase gen moun, li renmen w paske l wè w sou rezo avèk yon bèl mayo, li wè w sou rezo a paske w byen kanpe, bèl bab, you know, men li pa renmen pèsonaj la, li pa renmen moun kanndon nan. toujou bat pou fè moun ki nan vou la renmen tout moun fou kanndon nan ki fèl renmen tout tèt dwat ki nan ou a. Banm moun fou m. Yeah. Mwen menm li renmen m. Pandan w wè m fou a la, li renmen m. Gen de lè m leve m ba l love, gen de lè m leve la m di wè, konn sa k pase la m pa sou pale. Li kontan, li gentan sou men l tou, li tou meprize m tou, li pran telefòn li, l ap gade, l ap gad tenten, oubyen l ouvè televizyon l men otè l ap tande mizik. E, e nèg ki rele Locha Remy an. Li wè m dedouble l pran Locha Remy pou li. Si se pa Locha Remy l al tande ansyen mizik yo. E, Marie-Loude, Marie-Loude. Ti mizik bagay dwòl. Gòt lè konsa mwen menm, kè m fè m mal, m gentan kouri kote l m di, bon se tande bèl tifi, m a ou renmen w tande. Ou nan mafia m ye. So, m fon bel tan pale ave nou la, m wè m a 5 ou 100. M ap di nou, pou m fè konklizyon, pou m fè konklizyon, Nelly, renmen moun ki envesti nan ou. Nou menm fanm nou engra. Pa si gen yon nasyon pi engra sou latè l rele fanm. Ou pa janm fè pou fanm. Ou fè pou fanm chak lè w tiye youn. Men m pa voye n al tiye fanm. Paske w e fanm, ou pa janm fè pou fanm. Ou pa janm depanse pou fanm. Ou pa genyen ou fè efò sa w genyen ou ba li l, li di w pa fè anyen pou li. Lè konsa pa koute sou sa yo pou al fè sa m konnen an. Renmen moun ki renmen w. Renmen moun ki envesti nan ou. Envesti nan moun ki envesti nan ou. E dèfwa envesti nan moun ki pa envesti nan ou. Pase yon grenn konsèy moun nan konn ba ou, li konn vo yon pakèt bagay. Yon grenn jès yon moun konn fè avè w konn siyifi yon pakèt bagay. Pa egzanp, Ou antre nan peyi a ou pa gen fanmi ou pa gen pèsòn. Sèl ou menm ki nan fanmi ou k antre isi. Epi yon moun gade ou nan vizaj li di ou konn sa k pase? M vle bay misye chans li. Li pran w l rale w met bò kote l. Li viv avè w. Ou pa genyen l avè w. Kat travay ou koupe l avè w. Ou pa ti pyès ou koupe l avè w. Renmen moun sa tande baz. pa gen moun sa ankò sou latè. M renmen moun sa. Pase jodi a la tout moun wè enterè. Pa gen lanmou ankò. Tout moun se enterè y ap chache. Tout moun wè enterè yo. Ou wè yon moun kounye a avan l renmen yon nèg li wè enterè l nan nèg la. Tout moun kounye a avan l renmen yon fanm l al chache enterè l. E sa fè nèg yo kounye a nèg yo vin tèlman visye. Anvan yo renmen yon fanm kounye a. Mwen wè fanm yo plenyen sa anpil sou entènèt la. Ki djòb wap fè cheri? Ki travay wap fè? Gason wi kounye a kap poze fanm kesyon sa. Ou pa gen dwa pou poze fanm nan kesyon sa. E fanm nan ki gen dwa pou mande w kisa w ap fè nan vi w. Paske wòl nou gason se travay pou ede fanm nan pwogrese. Kit wap ret avèl kit ou pap ret avèl. Paske depi ou pase nan vi yon moun, ou make lavi l, li menm tou li make lavi w paske nou te ansanm. Renmen moun ki renmen w. Lè w vin nan peyi a la pa al pran gwo bagay met sou bil ou. Fòm konn kote m tou wi. Pa al pran gwo bil pou vin kraze w. Lè w vin nan yon peyi ki ofri tout opòtinite sa yo, jere kredi w. Bil kredi w. Lè w fin bil kredi w kounya la pa fè anyen pou kraze l. Epi kounye a la, kòmanse travay, jere enkanm ou. Pase peyi sa mwen se, se kredi epi enkanm. Depi ou gen 2 sa yo la, ou son, ou son ti gran nèg atè. Pase depi ou gen 2 sa yo, ou ka al pran, ou ka al pran yon limouzin menm, si ou vle woule yon limouzin. Ou ka al pran yon mèsedès bwat menm si ou vle. M pa konnen m pa moun peyi a. Tout sa m di bon. Granma Koman granma, granmè I don't understand what you mean bro So Envesti nan sa k ap itil nou pa envesti nan sa k pa ka itil nou Anpil nan nou tou nou vwayaje nou bliye si n te gen fanmi Ayiti nou bliye si n te gen zanmi Ayiti Dèfwa moun nan rele w li pa inyore l Wè mwen menm m reponn tout moun Atis la m grangou afè m pa bon Atis la menm lè l 20 dola l ta bon mwen Cheri map baw 20 dola men m pap ka fèl toutan non bèl madam Kou m voyel pou m tou mete w sou non Dèfwa tou si w relem tou apèn m sot peye bil m paka baw 50 ou 100 dola Map tou ekou map di e pa fòt mwen non Si w te relem avan sa m tap jere Men sa m sot fè men sa m sot fè E m son nèg mwen renmen pale a prèv Kote m fè sa map di w wè men sa m sot fè Mwen renmen pale a prèv E konsa m ye tèlman m lwayal So renmen moun ki renmen nou Bay moun ki ba nou valè valè. Moun ki envesti tan nan nou envesti nan li tou. Yo dim bloke Jay sa lontan banm blokel. Banm blokel. Non sa pa Jay non sa se emergency. Mpa wè Jay la non fòm blokel anvan male wi. Konyen pou pi willy sa ap pale kaka lontan la. Ok m bloke konyen sa. Ti masisi. E nèg yo ki te konn konyen pou biriwililèt. E nèg yo ki te konn konyen pou pòpkòn. Nèg sa yo te konn konyen pou bwat savon alepòk. Nèg sa yo se nèg k ap konyen pou pa pi ta. Jodi a la, yo vin jwenn entènèt, y ap vante tèt yo. Mwen m pa ka vin anba layif pa m pase tou bounda m rete sef depi lè m sot nan vant manman m. Tou bounda pa nou fouye, e pa mwen ki te fouye l. E pa grangou pa m ki te fè nou fouye l. Al jwenn moun ki pete mouda nou an. Mwen m son dieu m ye mwen menm e fanm mwen fann langèt m pa fann langèt gason al jwenn moun ki te fann langèt nwa tande bon kwen paske mwen menm lè w monte live la lè e moun fou a ou mèt vin pale kaka men lè e pa moun fou a kounya la tande ti konsèy m ap bay yo y ap bon pou ou tande kwen bon kwen pou pòpkòn. Boy sa la nou menm m konnen nou, nou konnen menm pou Air Force One, pou tenis, pou Timberland, sa e Bob Kao k monte sou mwen la, banm fèmen live la pou Bob Kao pa dedouble, aprè tout bèl travay sa m sot fè la ou paka vin nenpechem vin fèm vin fèm di vin fèm di vin fèm di kaka la banm ale pèp mwen an m te kontan si m rete m ap di betiz m paka fin fè tout bèl rale sa m pa di betiz mwen menm e kreyatè a beni nou m beni nou o non de papa m ke volonte papa m fèt nan nou mwen menm nou anpil. Yon pwochèn live map beni nou m ale. M renmen nou tout tande. M bezwen yon atis. Lè nou di nou bezwen m nan pa vin banm bil pliz. M tou razè. Okontrè si nou vle map met zèl mwen la pou nou voye kòb sou li mwen. Pa anmèkde m. Depre nap di nou bezwen m konsa nal vin plen inbox mwen avèk kòb. M pa kapab. M pa genyen m broke. Si nou vle map ba nou zèl mwen an na voye kòb sou li mwen la. Talè map ekri zèl lan anlè a la, na voye yon 5 yon 5000 dola, yon 10000 dola sou li mwen. Pa anmèdem. Silvouplè, lè nou vin nan inbox mwen tou, pa dim nou bezwen kòb. Mwen menm tou m bezwen lajan. Etazini map viv. M respire m peye. Map viv yon kote ki rele Queens la. Ou pake machin ou nan pakin ou, yo baw yo baw tikè. Pa anmèdem mezanmi m pa gen kòb m pa jwe pou yon atis sipòte fòl pèfòme nou pa janm nou nou pa afiche m e menm lèm nan pwogram nou pa vini si lèm nan pwogram nou debake an foul pwomotè yo ap pran plezi pou yo mete m bon nou pa fèl bon pou n ap vire tounen bil nan mouda m m pap kapab m pa gen M gen fanmi, m gen pitit, m plen moun sou kont mwen pou m sipòte. Mezanmi bagay la rèd nan bounda m. Gen de pafwa lè nou di nou bezwen m, mwen pa vle inyore nou, m reponn. Kote m reponn nan nou pou se mobil nan mouda m. Mwen pa kapab! Tande fanmi m yo. Bwa mare nan mouda m. M pa nèg ki di, m pa nèg ki chich. Tout moun konnen m son nèg ki donan. M t ap ba nou, men m pa kapab, e pa fòt mwen. Si yon moun di li bezwen m, Se nimewo zèl mwen ou bezwen? Lè map fè live map met zèl la pou nou. Oubyen si se paypal mwen nou bezwen map ba nou paypal mwen. Oubyen si se yon lyon nap voye voye lyon pou mwen pito. Paske m paka pran bil ankò. Si nou banm bil map touye tèt mwen sou kont nou nan Queens, nan Nouyòk. Epi pou nou fè foto tèt mwen menm jan ak Biggie Tupac nan mye. Pa anmède m kòmanse sou map bwè lontan la m kòmanse sou se yon konsèy sou se yon konsèy ki rive sou mwen ah enben ok cheri konsèy la rive sou a pa gen pwoblèm mon amour ou mèt ekri map bwè lontan m prèske sou la emergency ou la ap di m pou m pase nan cho pase nan cho ah yo pa konsa non frè m. Nan malan it leve m pase nan cho konsa baz. Bagay yo pa konsa cheri. Bagay yo e lajan yo ye. Se yon atis mwen ye. Si w wè lòt vòlè, vòlè ki toujou ap inyore nou kòm pèp la. Li pa janm di anyen pou pèp la. Li pa janm dil avè nou. Lè nou wè l live nou pap di nou bezwen l nan live. Pase li inyore tout a, li inyore nou tout. Anpil atis yo inyore moun yo pa bay moun yo valè paske yo panse yo plis ke moun yo. Mwen menm se sèl nèg m bay tout moun valè m di l a tout moun. Men afòs ke m fè l konsa, anpil moun pran plezi pou y ap envite m nan tout bagay. M pa ka vin nan tout bagay mezanmi. W ap fè yon ti live 18 me, it's fine. A vle tifi a la, e di la ou te gentan live la w ap veye m la tou?